Nou re salye w ankò zonbi, bonswa tout moun ki la ansanm avèk nou jodi a la, ke moun ki abitye tande nou e moun ki vin tande nou pou premye fra, donk e moun sa k ap pale an, li se Amèn 14, ou ka wè gen 2 Amèn 14 nan nan an endike nan zoom nan la jodi a la, donk e lòt la w wè ki mi, lòt la w wè k pa p pale la kounye a se ti frè m li ye, donk pa bezwen enkyete w pou li, donk men vra w ap tande la kounye a se Amèn 14, donk nou salye w e nou felisite w ou menm k ap frape andan pe twonpè, donk ou menm k ap fè kòb andan pe twonpè, ou menm ki tande opòtinite sa epi ou te kouri vini ou anbrase li, e ou menm ki vin tande prezantasyon sa pou premye fwa, donk deja jan Chèlbisot di ou, donk eseye wè kòman w kapab prete atansyon ansanm avèk sa ke nou pral di ou. E yonn nan pi gwo bagay pou fè aprè zoom lan fini donk eseye wè kouman w kapab rejwenn moun ki envite w nan webinè a donk di l mèsi pou opòtinite sa ke w pral tande a e ouvri biznis ou rapid donk se lè fò donk depi aswè a menm pou w kòmanse resevwa kòb sou ann di envestisman ke w pral fè anndan konpayi sa ki se Petronpay donk konpayi sa a ke n ap prezante w jodi a ki se Petronpay. e konpayi sa fonde nan peyi Etazini nan ane 2010 e nan tèt li li genyen kòm CEO ki se Johnny Grant e ansanm de moun ki fòme ann di skelèt konpayi sa, administrasyon konpayi sa, yo se yon bann envestisè donk ki ouvri konpayi sa depi ane 2010 k ap evolye dan le mache petwolye. Donk ke mesye sa yo se achte petwòl, donk ke revann petwòl e ke fè pwodui ki derive de petwòl, donk ke se sa ke konpayi sa li menm li fè. Donk ke yonn nan pi gwo bagay ke n'ap di w la, yonn nan bagay pou prete atansyon ansanm avèk sa ke n'ap di w la kounye a de Petronpay, donk se yon konpayi ki gen plis pase 10 zan depi l'ap fonksyone, non sèl bagay. Donk ki sa l ye? Ki se lavant osya acha e vant de petwòl, pwodui ki derive de petwòl, donk e an n di ke yon yon pakèt lòt aktivite anndan pi gwo mache finansyè omonn lan ki rele Forex. Donk e Johnny Grant nan di ke nan vizyon misye e suit ansanm avèk e sa ke misye wè ke ona fè, donk an n di fen 2019 pou antre 2020, Konpayi sa ouvri pòt rezo maketin li donk pou pèmèt ke anfèt mwen menm donk ou menm e moun ki deja nan betonfre k ap fè lajan kapab vin fè lajan pou n ko anfèt kote nou kapab kòmanse ansanm avèk yon ti ponyen lajan e paske avan pa t gen posibilite sa donk avèk baril sa ou menm ki deja nan petwonpè donk ou konn baril yo deja 7 baril ki gen nan petwonpè Donk pat gen posibilite donk ke pou mwen menm m te kap fè lajan andan pe twonpe paske m pa sot nan paran nan fanmiy ki rich donk m pat gen m pa gen richès deja donk paran m pat yon envestisè donk paran m donk se te travayè ke yo ye donk jiska prezan yo se travayè e yon grenn bagay ke yo te anfèt ke yo toujou di m jiska prezan donk ke se e al lekòl etidye donk ke demen se ou kapab jwenn yon bon travay donk ke an di tout e ansèyman ke yo ban nou Donk jiska prezan, donk se etidye travay donk pou n kapab anfèt etidye donk pou n gen yon bon yon bèl tèt donk pou n kapab vin yon bon travayè demen si Dye vle. Donk men an n di ke gras ansanm avèk Petronpey donk m kòmanse an n di ekate m de move koutim sa donk ke yo menm yo enkane nan tèt nou e an n di nan lemond antye se pa sèlman Ayiti kote ke ou fè konnen se sèlman travay ke ou kapab travay ansanm avèk moun donk pou fè lajan. Donk lòske ou son envestisè ou son moun ki lib, ou son moun ki lib se ou gen tan, se ou pou manje, ou gen tan pou planifye ou tout sa ke ou gen pou fè e ou gen tan pou pase l ansanm avèk fanmi ou. Donk nan kad sa, donk gen anpil ann di ke moun ki gen lajan yo deja yo pa vle zye nou ouvri nan sans sa. Ebyen ann di ke Petronpay kòmanse pa sèlman Petronpay, biznis an lin kòmanse moutre nou chemen an Li kòmanse montre nou ke donk nou pa ka rete depan tou senpleman de yon travay men fòk nou konvèti tèt nou etanke yon envestisè. Ebyen, nan ane 2019, fen ane 2019, Petrompey bay aksè a kote ke mwen menm, m kapab vini avèk yon fèb randan Petrompey donk m kapab vin fè lajan donk e rezilta ke nou menm n ap bay la kounye a ansanm avèk yon pakèt moun donk e an di Jèn demwazèl ke nou sot tande kap pale a la, se yon timoun 12 an asirèman, donk e m pa konnen Thompson si m si m si m echwe, donk e nan laj Shelby, donk Shelby se yonn nan nan medam kap fè anpil lajan dan Petronpé, donk se yon jèn timoun, donk pou m sot tande pral konsa, ebyen ann di ke konpayi sa e e tou senpleman nan kisa ke l fokis se nan acha de petwòl e ke revann petwòl, donk se pou yon konpayi Donk e tèl kòm yon pakèt lòt, donk ki vini ke yo di w yo gon aktivite ki ap fè, men efektivman se pa sa l ye, ke se kòb moun anndan konpayi an, donk yo akimile, donk pou peye tout ansyen manb ki te deja nan konpayi an. Donk Petronpe, l ap bay yon pakèt rezilta e pwouve tout ansanm de aktivite ke li menm li di ke l ap bay. Donk ki enpòtans petwòl lan, donk e pou ki rezon se kon an di ke petwòl ke konpayi sa li menm li gen kòm baz, kòm aktif de baz donk pou jenere lajan anndan konpayi an.

e donk e se tout bagay sa yo ki ka devenn di pousan petwòl li menm li fè chak jou e di pousan petwòl donk ki rete an donk se yo fè pwodui ki derive de petwòl ansanm avèk yo donk e si nou site kèk nan yo donk e ekran telefòn ou an vit telefòn ou an donk wap pase dwèt ou sou li an donk e ou ka pete ke donk ou vin nan zoum nan la donk e vè linèt yo vit machin tou sa yo donk son pakèt pwodui anfèt ki de ki fèt abaz de petwòl. Ebyen konpayi sa li genyen tout sa yo donk pou lap fonksyon ansanm avèw pou ki pèmèt ke konpayi an li menm li ap fè lajan ebyen gen 5 faktè ki jwe an favè donk yon grenn moun ki andan Petronpay donk ou di mwen si yon moun kap evolye donk nan mache petwolye lan ou di mwen si yon envestisè donk kap vann pèt kap vann gaz si nou al si paske sa eslogan nou donk nou se machann gaz so nap vann gaz. Donk wap wan di ke wap fonksyone ansanm avèk yon aktif ki volatil, donk pou fòt demand ke l genyen, sa vin rann ke tach lan li fasil pou ou, donk pou rantre lajan, sa vin pèmèt ke donk ou vin rantre lajan plis anfèt pi rapid ke posib, paske wap fonksyone ansanm avèk yon aktif ki volatil. Sa rann ke mache an li menm li aksesib pou ou, paske donk whatever, an di ke jan ou vire petwòl lan, se ou fè kòb ansanm avèk li. Apre aplikasyon petwòl lan, sa ke nou sot wè a, itilizasyon petwòl lan, donk vin pèmèt ke ou kapab jistifye fòt demand e defini volatilite ke aktif sa li menm li gen an. E dènye bagay lan, ki se le trading, donk an di se anndan mache forèks lan ke konpayi sa li menm li gen ansanm de operasyon ke li menm l ap jenere lajan, donk ki pèmèt ke Nou menm donk lòske nou achte yon baril nou nou mete andan petronpay donk nou pa gen pwoblèm ditou donk pou nou resevwa donk pousantaj ke konpayi a li menm li di ke lap ban nou an paske konpayi sa li menm li ap fè lajan efektivman donk nan lepetwòl ebyen genyen de bagay ki jistifye donk dirabilite konpayi sa donk ki se petwòl e letredi donk selon e an di diskisyon e reyinyon ke nou te gen ansanm avèk e si o konpayi ki se Johnny Grant donk. Misye e an di ke e reponn ansanm avèk yon grenn kesyon ke n te poze li. Donk, eske Petronpe li menm li gen yon dat limit donk pou konpayi sa li menm li di m kanpe la donk m pa fonksyone. Donk misye te reponn pou l di. Donk e konpayi an nan men Bondye. Donk n ap fè sa ki byen, n ap kontinye fè sa ki byen. e ke tout tan petròl ansanm avèk forex egziste ton konpayi sahalyens blan ap la donk pou la lap fonksyone donk son lòm ki dil sèt nou ka konprann son lòm ki dil men ann di ke baz repons sa ke misye bay lan donk jistifye ann di ke dirabilite konpayi a e ansanm de aktivite ke nou gen prèv ke sa yo menm ka fèt ann di yonn nan bagay se kontra ansanm avèk petrobras ki se yonn nan pi gwo konpayi petwolyè nan amerik latin nan donk ann di kontra petronpè ansanm avèk konpayi sa sa son lòt bagay ankò ki jistifye an di ke ansanm an fèt dirabilite konpayi sa ke l vrèman long donk kon petronpe e an di ke nou pa ka di l ap la 2100 2200 men petronpe l ap fè 2021 so l ap fè 2020 e nou swete donk ke petronpe fè yon pakèt ane donk pou pèmèt ke an di stabilite ekonomik sa ke nou menm n ap chache a donk li gentan rive touche donk tout moun ki nan kouch an di peyi nou an jeneral donk e petèt sa li menm li t ap itil nou pou n soti nan nan twou kote nou menm nou ye donk. Ou menm ki la, asirman ou kapab fè PetronPay 2 fason. Donk ou pa gen tan e ou gen 4 djòb, jan chanpyon nou toujou di la, ou gen 4 djòb, ou di mwens ou son moun ki sou nwa, ou di mwens ou son moun ki pretanse, donk e plen jan de moun sa yo, ou pa konn kòman pou adrese yon moun pou prezante l yon biznis, donk ou pa gen moun nan kontak ou, ou ka chwazi fè PetronPay etanke yon antreprenè. Donk lè sa ou pa bezwen envite moun anndan konpayi an donk pou fè kòb. Donk tout moun Kiyè de konpayi a kapab pozisyone yo konsa etan ke yon antreprenè? Kilè sa kòman li ye? Donk ki sou baril ke ou achte andan Petronpay lan, konpayi an ap ba ou 3 fwa la valè sa pandan yon peryòd de 10 mwa. Kòman sa, kòman n eksplike sa? Si ou antre nan konpayi a avèk yon dola, donk nan yon peryòd de 10 mwa, donk konpayi ap ba ou 3 dola. Dola pa w lan plis 2 dola benefis, donk 300 pousan. Donk nan yon peryòd de 10 mwa. Men chak jou, lendi ou vandredi, konpayi an li ap ba ou. Ann di ke de 0 pwen 2 a 2 pwen 5 pousan selon baril ke ou menm ou achte anndan konpayi an. Donk sa se ann di pati antreprenarya. Kounye a, ou menm ou fè rezo ou, ou fè marketing network deja, donk ou gon antouraj, ou gon pakèt moun, donk e ou ka pale de biznis lan tou sa, donk e ou gon kontak ki vrèman founi, donk ou son moun ki ann di ke, ann di ki vrèman. an chantan donk ou kapab apwoche nenpòt moun nan pou pale de biz e mwen ka fè pati maketin de rezon an men kòman sa eksplike ou ap resevwa menm kantite kòb men an di menm pousantaj ansanm avèk moun ki vin fè pati antreprenarya sa ou ap resevwa 300 pousan de baril ke ou menm ou achte a men an di nou pap di l yon peryòd de di mwa pou ou donk se ou menm ki pral jistifye nan konbyen tan donk ou menm ou pral konsome baril sa ke ou achte antan pètropè la. Tande byen sa ke m di a. Si w fin fè pati antreprenarya ou gen obligasyon pou w konsome yon baril nan yon peryòd de 10 mwa, lè sa w ap fè 3 fwa lavalè, w ap fè 300 pousan sou envestisman ke ou menm ou fè a. Men si w vin fè pati rezo maketin nan, so se ou menm ki pral defini, ann di kantite tan ke ou menm w ap konsome baril ou an. Ok donk pi devan donk yo pral esplike w pati sa enben se de fason sa yo ke w kapab pozisyone w andedan Petronpe pou w vin fè lajan asèlman la a n ap pale w de konpayi an donk n ap pale w de konpayi donk e k ap evolye dan le mache petwolye donk e konpayi sa a donk e w ap imajine ke w pral bezwen w pakèt lajan donk e pou w kòmanse l donk enben gen 7 baril andan Petronpe ke w kapab chwazi nenpòt nan yo pou w kòmanse biznis ou de baril 25 jiska baril 1999 andan Petronpe. Donk ou chwazi nenpòt nan sa yo donk pou kòmanse biznis ou. Ebyen, kounye a la, nou pral pale w de yon mechan baril ki gen anndan Petron Pay, baril kè kontan an, baril kè poze an. Donk sa a se baril 1999 lan, baril sa a lè w ladan l, ou fè retrè chak jou e ou gen obligasyon pou konsome baril sa a a 300 pousan. Donk baril sa tou, donk ou pa bezwen an di ke nan Petronpay ou ka fè kòb, an di kòb ke ou fè an ou ka retire l chak jou e nan kad sa tou ou pa bezwen envite moun nan Petronpay pou fè kòb. Nenpòt baril lan, ou pa bezwen envite moun pou fè kòb. Men lè w nan baril sa, donk ou gen yon jwa nan kè w paske an di ke ou jwenn yon avantaj ki plis elve pa rapò avèk yon moun ki nan baril 25. Egzateman! Donk si envestisman w li menm li fèb, asirèman enterè ansanm de benefis ke w ap resevwa yo ap fèb. Men si envestisman w li menm li fò, donk asirèman pousantaj ke w ap resevwa la ap plis pa rapò avèk yon moun ki nan baril ki pi piti. Enben sa se baril kè kontan, baril kè konsyan. Donk ou menm ki antre nan konpayi an, donk ou vin fè pati antreprenarya, ou pa chwazi pale biznis ansanm avèk moun,

Tandike, se pa lòske ou rive nan dimwa ou pral gen aksè pou Andy retire kòb ou. Nap nap peze sou sa pou n evite moun poze kesyon sa nan chat lan. 300 pousan ke wap fè sou baril ke w achte an, se pa lòske ou rive a 300 pousan ou pral gen aksè pou retire kòb ou andan Petronpè. Chak fwa ke w gen 25 dola minimòm ou kapab fè retrè. E lòske w fè retrè yo, kòb la vin jwenn ou sou walèt ou an Bitcoin.

Ok Bitcoin Byn ebyen loske w nan konpayi sa donk se sak rezève pou ou donk ou nan baril kè kontan donk ou gen obligasyon pou konsome baril sa a 300 pousan ou fè retrè chak jou donk chak mwa wap fè 600 dola donk se ekstraòdinè ebyen pa kont gen lòt baril ankò donk sou nan baril 99 an 249 e 499 e 999 dola donk ou gen obligasyon pou konsome baril sa yo a 260 pousan maksimòm Donk pou upgrade moute nan lòt baril ki siperyè. Pou ki rezon? So pou pa peye fòfè andan konpayi an. Kòman n eksplike sa? Si w nan baril 999 dola, donk e pe enpòt 249 dola, 499 dola, kontwòl an rive a 300 pousan, epi ou pa t gen tan renouvle. Ki sa k pral pase? Kontwò an, kontwòl an tou ekspire paske w gen yon kontra a 300 pousan ansanm avèk Petronpay. Se sèlman lè w nan dènye baril lan ou gen obligasyon pou baril ou an rive a 300 pousan, lè sa pou reachte baril 1999 dola. Men si w nan baril 25 jiska 999 dola, ou genyen obligasyon pou konsome baril sa a 260 pousan maksimòm pou upgrade. Yon grenn bagay ke m ap gen tan soulinye la. Si w upgrade a 260 pousan, gen moun k ap di e rès 40 pousan an kote m ap jwenn li? W ap jwenn li sou lòt baril sou la. Pa gen pwoblèm la ditou, w ap jwenn rès 40 pousan sou baril swivan. Men ou gen obligasyon pou konsome li a 260 pousan. Men rezon an. Si w nan baril 999, Kontra w rive a 300 pousan. Kontra w fini. Kounye a la, ou wè ou wè w ap fè lajan nan petwon peyi, bagay yo bèl nan men w, ou gen yon bèl ekip w ap benefisye pou w ap fè binè chak jou. Men ki sa k pral pase? Ou pral bezwen kounye a la pou w monte nan baril 1999. Enben, avan w monte nan baril 1999 lan, ou pral fè petwon peyi kado 999 dola, plis 30 dola frè dadesjan. pou ki rezon sa se fòfè pou ou reyaktive baril 999 lan e lè w fin reyaktive l ou pap resevwa anyen sou li sèlman konpayi an kounye a ba w aksè kounye a pou w upgrade kounye a se lè sa w pral gen aksè pou w upgrade nan baril 1999 lan enben olye pou pou an di pou kote ke w ap konsève yon 40 pousan donk ou di e m ap konsè m ap boule baril mwen jiska 298 pousan epi pandan w fè yon ti kabichaj epi lè w reveye donk baril ou an li rive a 300 pousan Donk pou tèt on grenn dola, pou tèt 2 dola, pou tèt on 50 dola, donk ou pral peye, ann di ke yon 999 dola kòm fòfè. Donk evite sa, paske chak fwa ke baril nou an rive a 300 pousan, lè ou pat nan dènye baril lan, donk pou debloke andan petwonpe, fòk ou peye baril ki rive a 300 pousan, lè fini pou peye on lòt kòb, donk pou moute nan baril. 1999 pou w moute nan baril siperyè a. Donk, menm egzanp lan, n ap kontinye ansanm avèk li. Ou nan baril 999, ou ou ekspire, so w ap peye 999 pou w reyaktive baril 999 ou an. Lè w fin ou pral peye 1000 dola, donk pou moute nan baril 1999. Enben, evite wè kòman n kapab peye fòfè an danpe twonpe, deja sa fè non, se aske pou tout moun, konnen pati sa trè byen donk pou moun yo upgrade a 250 pousan sa e maksimòm men pa kont si w bezwen rive pi rapid pou rive nan dènye baril lan depi w gen kantite kòb k ap ba ou pou w upgrade lan se fè l sa ka rive 150 pousan ba ou kantite kòb pou w upgrade lan ou pati 200 pousan kapab ba ou kòb pou w upgrade lan pou w monte nan baril ki pi siperyè an so ou pati ou upgrade. Men maksimòm nan se 260. Menm jiska 100 pou san kapab ba ou kòb pou upgrade pou moute nan lòt baril. Sa vle di minimòm yo, yo depan de ou. Donk maksimòm yo, nou ale avè w. E nou vrèman rijid nan sans sa. 260 pou san. Kont ou ekspire ou rele m, m ap di w degaje w. M ap eksplike w menm pati sa si w pa t tande l. M ap di w men kisa k rive w, w ap peye baril lan, lè fini w pral peye kantite kòb w ap bezwen an pou upgrade. Se sa m ap di w. Men nou di l chak jou, kounye a nou oblije peze sou li, se pou moun yo ka prete atansyon ansanm avèk sa. Ebyen, ou menm ki nan baril 999 lan, ou chwazi pran baril sa w antre andan pe twonpey, donk w ap fè 14 dola 99 chak jou, 15 chak semèn, 299 dola 80 chak mwa, e w ap fè 2997 dola chak dimwa. Donk, lè w rive dimwa, kontra w fini. Donk, kòb ou pa gen dwa andan pe twonpey. Donk, lòske w, si w vin fè pati antreprenarya, chak fwa ke w fè kòb, retire w, paske si kontwòl lan rive, a 300 pousan ou gen kòb antanpe twonpe fòk ou reachte baril lan jis pou jwenn aksè pou fè retrè si w pat gentan retire kòb ou kòb ou tou etan tanpe twonpe ok donk si w achte yon baril 499 wap fè 7 dola 49 chak jou 37 dola 45 chak semèn e 149 dola 80 chak mwa e 1498 dola pandan yon peryòd de 10 mwa. e nap repete l, nap peze sou sa trè byen donk e pou nou pa poze kesyon sa yo paske fòk nou klè lòske nap fè biznis nou e kisa nou pral jwenn ok nap poze lòt kesyon men e pa kesyon sa yo donk minimòm kòb pou retire andan konpayi an e 25 dola de ou gen 25 dola wap retire kòb ou lap vin jwenn ou sou walèt ou an bitcoin paske se inik fason pou fè retire andan petronpè si w nan baril 249 se wap fè 3 dola 74 chak jou 18 dola 70 pandan chak semèn 74 dola 80 chak mwa e 747 dola pandan yon peryòd de 10 mwa. Donk obligasyon lè w nan yonn nan 3 baril sa yo pou w ap bwe a 260 pousan maksimòm. Donk 3 dènye baril yo ke nou pral pale w de yo ki se 3 dènye baril ke w kapab vin teste pe twonpe donk ou menm ki tande y ap pale de konpayi an donk ou anvi ou anvi vini ou anvi pote tout kò w men w ap parèt prent tèt ou avan donk ou ka chwazi Youn nan baril sa yo pou pou vin parèt, pwente tèt ou andan pè twonpèy, baril 25 jiska 99 pou vin teste konpayi an. Paske si w son moun ki bezwen lajan, epi yo pale w de konpayi an pou vini ou di ok m achte yon baril 190, m achte yon baril 99 dola. Pa gen pwoblèm, se byen sa zanmi m. Ou achte yon baril, ou envesti 100 dola andan biznis an, ou vini, donk ou vin teste biznis an. Men, otomatikman kiwo bis ap fonksyone donk lè w fè retrò yo pase donk tout bagay ok so pou ki rezon pou ki rezon donk e si w bezwen lajan ou pa ka ou pa ka envesti 90 nan dola donk ou pral tann 290 dola nan yon peryòd de 10 mwa donk e sa pa envestisman sa a o mwen sa se yon kado bagay men sa pa envestisman e pou rezon sa a nou rele 3 baril sa yo baril pou teste konpayi a

Donk se presyon yap bay se pa kòb yap fè vre donk paske kisak pase sa nou menm nap jwe ou pap konnenl e tout gwo grad ke nap pran konpayi ap fè nou kado ou pap konnen yo ebyen donk malgre tou si ou chwazi fè pati antreprenarya ou pran baril 99 so nap di ou son baril pou teste konpayi a wap fè yon dola 49 chak jou 7 dola 45 e ann di chak semèn 29 dola 80 chak mwa.

e 75 dola pandan yon peryòd de 10 mwa e lòske w nan baril sa a, n ap repete l ankò, so ou gen obligasyon pou w upgrade a jiska 260 pousan maksimòm yon fason donk pou kontra w pa ekspire so ou gen kòb upgrade lè w fin upgrade donk si w vle refè retrè so ou fè retrè pa gen pwoblèm sa nan Petronpay depi w gen minimòm pou w retire kòb ou andan Petronpay ebyen Pati sa ke n sot esplike an, se pati antreprenarya andan Petronpéch. Se pati ke ou ka vini ou pran w baril e ke w ap resevwa lendi ou vandredi yon pousantay ke konpayi an li menm l ap ba ou selon baril ke w chwazi an, kote ke ou pa bezwen moun pou fè kòb andan Petronpéch. Donk anpil lòt biznis, so ou antre ladan yo, ou achte yon fòfè, donk fòk ou fòk ou pote boure vin avèk moun donk pou fè kòb. Men Petronpéch vin ak bagay sa l di non. Donk mwen m son konpayi, donk denvestisman, ou vini w envesti lajan w, donk e ou vini w ap fè lajan. M ap ba w m ap ba w yon pousantaj de baril ou an pandan yon peryòd de, an n di ke pandan yon peryòd de 10 mwa e chak jou m ap ba w tan pousantaj, enben se konsa w fè kòb andan Petronpay si w son envestisè. Enben gen 6 fason ke nou pral eksplike la ke yon moun ou kapab akselere nou pa di ou pral fè plis kòb non, paske nou te di w sa trè byen nan kòmansman, ou ka chwazi fè petwopriyè nan de fason, swa etanke yon antreprenè oswa yon rezotè, yon moun ki fè pa maketin netwòk, men se menm kantite kòb la nou resevwa, sèlman sa ki diferansye nou se tan, se peryòd de tan. Ebyen, yon moun ki fè pati rezotaj lan nan petwopri, nou pral di w kisa moun sa li menm li jwenn, e li jwenn yon bagay anplis

Ya, mèsi gran frè m, bon bagay, bon bagay. Mezanmi, nou pati jodi a la pou yon madi 12 an janvye 2021. Jan gran frè m sot ap di nou la, e dezyèm fason lè w antre nan Petron Pay, ebyen li pèmèt aske ou tèmine 300 pousan w lan nan yon semèn, nan 2 semèn, nan yon mwa, nan 2 mwa, kòm ou pa kèk chanpyon, gen nèg k ap tèmine 300 pousan yo a nan sèlman 3 jou.

moun sèlman ki nan pati antreprenarya, ki sèlman envesti kòb li, k ap tann w ap fè de di mwa pou l fin retire 300 pou san. Ebyen, kòm konsèy ekip chanpyon toujou ba nou, nou tout ki la a ka fè moun, nou tout ki la a ka envite moun, nou tout ki la a ka bati yon rezo. Lè w bati yon rezo, a bagay la, l ap vrèman bèl nan men w, l ap enteresan. Ebyen, fason ou menm ki la a, lè w chwazi fè rezo w, genyen 6 fason kounya la ou kapab fè yon pakèt lajan andedan Petion Play. N ap pati. E premye pati a, se sa ki rele pataj de pwofi. Sa ekstrèmeman enpòtan pou nou eksplike w sa ki rele yon pataj de pwofi oubyen nou te kapab di pataj benefis. Epi konpayi sa ke nou ladan l lan, nou t ap tande jan gran frè m Katòs t ap eseye detaye, dekòtike Petronpay la ba nou, ki sa k petwòl la, ki sa Petronpay li menm li fè avèk petwòl la, ebyen nou wè l deja, ebyen se yon aktif ki te vrèman, ki vrèman enteresan e ki vrèman gen yon pakèt demand ladan l. ebyen nan sa ke Petronèt fè kòm pwofi, ebyen li jenere 0,2 a 2,5 pousan avèk chak moun ki gen yon baril sou pye, e pa moun kòmsi ki antre nan konpayi a, ki sèlman gen yon akawont, li pa mete anyen ladan, non non, se pa moun sa yo. Ebyen moun Petronpe li menm li pataje pwofi ansanm avèk yo, se moun ki antre nan konpayi a ki aktive yon baril e ke moun sa yo li gen yon redevans anvè yo de lendi o vandredi. Ebyen lè ou menm ki la, ou chwazi baril 249. Ok, lè w nan baril 249, epi rent bon an tèm de pousantaj, li pa plis pase 1.5 pousan chak jou de lendi o vandredi. Ok, w ap fè 3 dola 74 de lendi jiska vandredi, lendi, madi, mèkredi, jedi, vandredi, chak jou sa yo w ap fè 3 dola 74. Ebyen sòm nan pandan semèn nan li ba ou ebyen 18 dola 7. Se sa ebyen kòm kòb w ap fè pandan semèn nan. Samdi a dimanch pa gen pataj de pwofi ki fèt. Dezyèm bagay la, se sa ki rele rekomandasyon dirèk e endirèk. Ok, se de tèm, ok, yon koneksyon ki li yo, nou va ese dekotike yon apre. Lè nou pale de yon rekomandasyon dirèk, epi eh ou menm ki nan sal sa la, ou envite yon zanmi ale nan konpayi sa. Zanmi sa se yon dirèk pou ou, paske se avèk lyen pa ou te bay moun sa antre nan konpayi, se ou ki te siyen pou li. Moun sa se yon dirèk pou ou. Egzanp, moun sa te rele Pyè pa egzanp. Kounye a, li menm Pyè, li menm li deside pale moun de konpayi a tou. Li wè bagay la bon, li deside envite moun. Lè Pyè envite yon moun, pa egzanp, li ka rele Janèt konsa, Janèt vin sèvi yon endirèk pou ou. Epi ki sa Petwon P li gen pou ou an tèm de rekonpans? Konpayi a di ou, tout moun ou antre de manyè dirèk ki antre nan lyen pèsonèl ou, l ap ba ou di pousan sou moun sa yo. e tout moun ki se moun endirèk ou ki kòmanse depi nan dezyèm jenerasyon ou jiskaske sa rive nan sizyèm nan, ebyen konpayi a di l ap ba ou 1 pousan sou tout moun sa yo. Ebyen, n ap konprann nan tèks ki nan men nou an, yo di nou konsa, tout moun ke nou entegre andedan PetronPay, enben n ap genyen 10 pousan sou e n ap gen 50 pousan. Ok, se sa tèks lan di nou e se sa l ye vrèman, inik fason pou konprann sa, yo eksplike nan pdf la se nan similasyon nap gade avèk nan tektyèlman jan ke yo menm yo eksplike. Chanpyon, eseye mete pwente a sou vari 249 la pou nou ka konprann sa ke m anvi pale yo a. Ebyen, ou menm ki nan konpayi sa ou te envite yon zanmi ki te rele Jak. Ok, Jak te chwazi antre nan nan Petronpay avèk yon envestisman de 249 dola. Ebyen ki sak pase? Yo kòmanse similasyon depi nan sizyèm nivo a jiskaske yo tèmine l nan dezyèm nan. Ebyen, men ki sak pase? ebyen yo pran yo ekstrè, yo retire 10 pousan de 24 de 249 la ki ba nou 24.9. Yo kòmanse l sizyèm nivo a, yo kòmanse l depi la, chanpyon mete pontè egzakteman pou nou ka wè sa m ap pale yo a, yo pran 10 pousan de 24.9 la ki ba nou 2.49,

Ebyen 12.45 Li reprezante 50 pousan de 24.9 Ebyen inik fason konpayi a Lelou eksplike ou 50 pousan ke li di ke lap ba ou nan tout moun dirèk ou yo inik fason sa. Ok kounye a la nou nan sa ki rele gen binè. Ebyen nou menm ki la nan kesyon gen binè sa se la lajan chita nan petronpi e se li menm ki plis enterese m. lontan bon istwa etwal te konn enterese m e di pou san te konn enterese m lè m kòmanse konprann kisa ki gen binè sa m bliye si lòt yo egziste lè yon moun mande m konbyen kòb ou fè nan petro n pay sèlman kòb binè a m ba ou min m pa pale w de kòb ke m fè chak jou nan kesyon de sou baril ke m ye a non non m di kèt yèswa m te fè tan nan binè paske se la ki gen lajan se la ki vrèman enteresan.

Wap gen yon branch ki nan pati dwat ou e lòt la nan pati goch ou. Chanpyon mete pwente a pou nou ka eseye konprann sa map di a. Men kounya la, 2 premye moun ke wap gen yo, yo se 2 moun ki dwe aktive baril yo pou pou pi ti ak yon baril 25. Kounya la, pa dim pa dim souple lèw fin aktive ebyen 2 moun sa yo, ou di a binè ouvri a li wè ou dim konsa depi binè m fin ouvri kounya chak swa map fè la janm ta renmen fèl menm jan wap fèl la. Non non, se pa sa. Premyeman, ou dwe gen 2 moun, e 2 moun sa yo, yo ouvri akawont yo, sa pèmèt ke ou menm, binè ou ouvri. Dezyèman kounye a, ou pral diplike ekip lan, ou pral devlope ekip la kounye a. Nan devlopman ekip la, chanpyon, ann eseye avè m, epi nou gen 2 moun sa yo, moun k ap antre nan ekip ou a konsa. An tèm de pwen, ou gen 50 mil pwen ki andedan yon branch, Ok, jan nap gade la la, e nou gen 30 mil pwen ki nan dezyèm branch la, jan nap gade la la. Ok, sa son egzanp ke nou pwen, ke nou pran, li pa fòseman se kantite pwen sa yo pou gen pou fè bine. Non, non, se egzanp lan ki nan pdf la nou eksplike ou li konsa. E byen, ki sa k pral pase? Dan la sware a minwi, chak sware a minwi, konpayi sa li menm, li gen yon sistèm ki jwe a lentèlijans, ki gen yon travay teknik ke l pral fè. 1, Ki travay ke l pral fè? Ebyen, sistèm sa a, ebyen, lè, chak swa resta a, l al fè travay sa a, premye obsèvasyon ke l fè, li gade nan tout moun, ebyen, tout moun ki andedan petwon peyi soufle, se moun ki aktive baril yo, lè l fin wè yon pakèt moun, moun sa yo se moun ki andedan biznis lan, li pral gade èske binè moun sa yo ouvri. Ok, kounye a li jwenn binè moun sa yo ouvri, kounye a li di kèt, li gon dezyèm obsèvasyon ke l pral fè. Li pral gade egzakteman èske moun sa yo kounye a la yo gen pwen nan tou lè 2 branch yo. Kounya la, tout moun kounya la, li jwenn pwen nan 2 branch yo, li pral egzakteman nan branch ou ankò nan pye ki gen pli fèb pwen an, li pral ba ou 50 pousan ladann. E ann gade, chanpyon, 50 pousan de pwen, epi dan la pli fèb pati ke l pral ba ou 50 pousan. Kote ki gen 30 mil pwen sa, ebyen, li reprezante 30 mil dola US. Dans la soirée a minuit bling, konpayi sa li menm li pral ba ou 50 pousan de 30 mil dola kap ba ou 15 mil dola US. E lè konpayi sa di ou lap ba ou kòb sa, se pa yon blag ke nap ba ou, ou menm ki ka la pou yon premye fwa, ou ka di ki kot konpayi sa pral bay tout lajan sa. Ok, se pa yon blag ke yap ba ou, se pa yon fab ke nap eksplike ou la, se yon reyalite. Lajan sa, ou vle retire l sou akawont ou, Pa gen oken pwoblèm, ou ap solisite konpayi an yon demand retrè via mwayen yon adrès Bitcoin sèlman e ke konpayi a li menm lap transfere lajan sa pou ou sou adrès Bitcoin ke ou te mande pou l voye l la, yn èd tan maksimòm. Depi sa w tande a, lajan rive sou account ou. Nan demen maten, ou pral fè menm jan ankò pou travay Biner ou a. Se pa sèlman pou sèl jou ke ou travay Biner la. Se chak jou ou fè kòb nan Biner paske se chak jou sistèm nan fè travay sa. Gen sa ke nou rele bonis 3 etwal. Bonis 3 etwal sa, wa ou dwe gen 3 moun dirèk ansanm avè w souple. 3 moun dirèk. Ok, se 3 moun ki antre nan lyen pèsonèl ou. Se ou menm ki te siyen pou moun sa yo. 3 moun sa ki te nan lyen pèsonèl ou kounye a la, a nenpòt baril ke moun sa yo antre a, pa gen pwoblèm, pa tou chokola, wap fè bonis 3 etwal sa. Kòm egzanp ki devan nou la, ann tou pran l pou nou eseye konprann ansanm avè l. Ok chanpyon eseye mete pwente a pou nou ka eseye wè sak pase. Ou gen 3 moun ki deside antre nan Petron Pay ansanm avèw. Premye moun nan li pran yon baril 25, dezyèm moun nan li pran yon baril 249, twazyèm moun nan li pran yon baril 99. Ok kote ki make vou an se ou menm ki postew anlè a la tout moun sa yo nan lyen dirèk ou. Ebyen kisa k pase? Konpayi a li menm li some 3 baril sa yo. li fè sòm tou le 3 baril yo pou ou, ebyen li ba w 10 pousan andedan sòm nan. Li fè 25 plis 249 plis 99 total la, li vin ba ou an fè 2, 373. Ebyen andedan 373 la, konpayi a pran 10 pousan li ba ou ladan l ki se 37,3 us konpayi sa li menm ke l ba ou. Sa a se bonis 3 etwal, ou kapab fè l otan de fwa ke w vle a chak fwa gen 3 moun dirèk ki lye ansanm avè w. Kounya la, senkyèm fason, se sa ki le bonus de renouvèlman. Renouvèlman, se lè ou gen moun kap upgrade nan sistèm pou la. Se lè gen moun kap fè miz a nivo an de nan sistèm nan. Ok, miz a nivo pou nou vle di ou ki sa, e ou te goun pa kèt moun ki te antre nan Petronpay, moun nan di kèt, bon mesi si tou moun kap teste Petronpay, di kèt, Banm eseye pou teste petron pay pou mwen e m tande yon petron pay nan lari a tout kote m pase son petron pay petron pay m pa vle regrèt banm gade sa gen banm pwofite al pran yon bagay de petron pay sa yon pakèt moun ap pale de li ok ou te vin teste konpayi a egzanp yon baril 99 e lè w gade ou wè konpayi a li menm tout sa ke l te di l ta ba w e ke l ap ba w kounye a ou wè moun sa yo yo anvi fè plis lajan Moun ki te nan baril 249 ki anvi moute nan baril 499, moun ki te nan baril 999 anvi rive nan baril ke kontan ki se baril 1999 la. Moun sa yo kounye a, yo pa pral peye menm fòs kòb baril ke yo pral pran, yo pral peye diferans lan. Diferans lan, se baril ke yo te genyen, yo vle pran, egzanp, moun nan te nan baril 249, li vle pran baril 999. Ebyen, Konpayi a pral fè 999 la mwens 249, rès ki rete a se li menm wap gen pou peye pou kapab rive nan baril 999 la. Kounya tout moun ki te moun dirèk pou ou, lè moun sa yo ap upgrade yap fè mizanivo wap fè 10 pousan. E tout moun ki se moun endirèk pou ou ap fè 1 pousan. Sa vle di ke nan bonus de renouvèlman gen 2 kòb moun sa yo fè. Gen 2 kòb ou fè sou moun sa yo. 1. ou fè sa rele bonus endikasyon dirèk e endirèk, de ou pli ta ankò ou pral fè baynè wi sou moun sa yo. E nan menm egzanp ke m sot pran avèk nou talè a, ebyen lè w tap eseye fè binè sou moun sa pou yon premye fwa, nan branch ki te pli fèb la yo te ba nou, yo t nan 30 mil pwen an, yo te ba ou 15 mil ladan l. Chanpyon mete pwenti a pou nou ka wè sa ke map di yo a. Ebyen kounye a la, kòm moun sa yo, se nan diferans ke yo menm, se yon diferans ki te fèb yo peye, e moun sa yo ou te gentan fè endirèk sou moun sa yo, nan menm lajan sa ou te menm fè endirèk pou yo ou pral fè binè sou moun sa yo, men sèt fwa si se nan 15 mil pwen ki te gen an rezèv pou ou a se ladann konpayi a li menm li pral ba ou 7 7 pwen 7 mil 500 dola ladann paske moun sa yo se diferans ke yo ta peye. E lòt bagay ankò, lè moun sa yo kounye a yo rive nan dènye baril la, yo gentan fin upgrade, yo gentan fin pase tout etap yo, kounye a lè moun sa yo fin arive konsome 300 pousan sou dènye baril yo a, lè moun sa yo gen pou yo reachte dènye baril la ankò, gen 2 bagay ki pral pase, 1, konpayi a pap janm al ba w 400 pwen ankò, li pral ba ou 200 pwen, e dezyèmman, ou pèdi tout avantaj sou yo, paske ou te jwenn yo deja. Ou pa gen ken afè 10 pousan ni 1 pousan sou moun sa yo ankò. Dènye bagay ki gen andedan PetronPay, se sa ki rele pwogram de rekonpans lan. Se sa chanpyon Katòs t ap eksplike nou talè a la, pwogram de rekonpans lan, yon moun ki vin la, ki vin fè sa rele antreprenè sèlman, ki nan pati sa a, ou pa gen anyen pou ou wè avèk sa ki sou pwogram de rekonpans sa. Pwogram de rekonpans sa, se li menm, moun ki fè sa rele marketing network lan, li jwenn anplis de ou menm ki pa chwazi envite moun. Li gon pakèt lajan ki pral ki pral ki pral jwenn li. E kantite kòb ki pral jwenn li, lap depase yon afè de 300 pousan, nap gad li gon pakèt lajan la. Kounya la, kòm nou tap pale yon de kòm nou tap eseye fè nou konprann pwen yo, nou tap pale yon pakèt pwen pou nou ka eseye konprann sa, eben nou pral montre nou kòman nou fè pwen yo kounya la, apre sa, nou pral di w ki kantite pwen w genyen e ki grad ki asosye avèk tèl pwen. Ebyen zanmi ou menm ki la, ki te envite yon zanmi ki te nan konpayi sa, li te pran yon baril 25, wap fè 5 pwen. Moun sa te pran yon baril 50, wap fè 10 pwen. Moun sa te pran yon baril 99, wap fè 20 pwen. Moun sa te pran yon baril 249, wap fè 50 pwen. Moun sa te pran yon baril 499, wap fè 100 pwen. Moun sa te pran yon baril 999, wap fè 200 pwen. Moun sa te pran dènye baril la, baril kè kontan, baril tèt chaje a, wap fè 400 pwen. Sa se inik fason pou fè pwen yo.

se pa kòb ki gen rapò avèk 300 pousan sa. Sa a nou kapab rele l yon lajan ekstra, lajan sa li menm li pa gen okenn rapò avèk sa w fè deja anlè nan konpayi sa sou baril ke ou te akouche an. Lè w arive fè 15 mil pwen nan konpayi sa, ebyen ou se petwon 3 etwal, w ap gen pou y ap gen pou yo fè w kado ebyen 600 dola US. Lè w gen pou w atenn ebyen 25 mil pwen nan konpayi sa, grad ou se Ruby, y ap fè w kado 1000 dola US. Lè w gen pou fè yon afè de 100 mil pwen, grad ou se Emerald, kounye a la nan Emerald lan, ebyen y ap fè w kado 1300 dola US. Lè w gen pou fè yon afè de 250 mil pwen, grad ou se Sapphire, ebyen y ap gen pou fè w kado 2000 dola, ebyen, andedan konpayi sa a. Lè w gen pou fè afè de 750 mil pwen, ok, 750 mil pwen andedan konpayi sa a, grad ou nan konpayi sa a, ou se diamond nan ok ou yap fè w kado yon bèl vwati yon bagay tèt chaje yon bmw ok olye ou pran 2 bmw a ou ka mande kòb la pa gen oken pwoblèm kantite kòb ki evalye avèk bmw sa yap ba ou 22 mil dola kounya la lè ou atenn ou ap fè de 1 milyon 500 mil pwen grad ou andedan konpayi sa ou se anbasadè andedan konpayi sa y ap fè w kado ebyen 41345 dola us. Lè w gen pou fè yon afè de 3 milyon de pwen, w ap, ebyen, ebyen, grad ou se prezidan, ok gon pakèt nan nou la k ta renmen prezidan, nan PetronPay ou ka, PetronPay pa degrade moun, se grade ke l grade w, depi w travay, ebyen PetronPay li menm, li pa p manje kouraj ou. Sa w fè nan PetronPay, ou pa p pèdi sa. W ap pote moun nan konpayi a, wap fè konpaya Leoni agrandi, konpaya di kèt wey zanmim gade non, ou pa ta renmen woule yon BMW, ou pa ta renmen gen yon bèl machin, ou pa ta renmen gen yon bèl mezon, ebyen men sa m fè w kado pou rekonpans ou. Paske sa konpayi a ba w la, se pou yon kado ke l ye, se yon travay ke w fè paske w fè konpayi a rive nan yon standard tèt chaje. Ebyen, lè w arive fè kantite pwen sa, konpayi ap fè w kado yon bèl Mercedes de klas G ke l ap fè w kado ebyen pou yon afè de 130 mil dola us. Ebyen, lè w arive fè yon afè de 6 milyon de pwen andedan PetroNP mezanmi, lè w arive nan grad sa a, se wololoy, se gwo koze, men yon trè bèl vwati mezanmi, anpil nan nou la ta renmen woule l, paske m konnen anpil nan nou la nou renmen bèl machin, bèl mak machin, pou nap fè bèl foto, nap fè sesi, nap fè sela, pou nap kale kò nou, ebyen petronn peyi di konsa, lè ou rive nan grad sa, men sa ke lap ba ou, men sa ke lap rekonpanse ou, li pap kite ou ale konsa zanmi m, travay pou pran yo, ki kantite pwen pou fè lè sa, wap gen 6000, 6 milyon de pwen, e pwen yo nan petronn peyi gen yon kontinite souple, lòt te gen 3000 pwen. ou pral pran 6000 pwen an nan, se pa a zero ou tounen, se yon kontinite ki fèt jiskaske ou rive nan dènye a, ou atenn 10 milyon de pwen, y ap fè w kado yon mezon din valè 250 mil dola US. Sa a, se pou moun ki nan pwogram devlopman, ki nan pwogram ekip, ki vin bati rezo, ki kwè nan nan kòmsi nan sa yo rele marketing nan moun kòmsi ki gen moun moun ki di kèt mwen menm m pa ka gen yon pakèt moun nan kontak mwen pou yo pa itil mwen anyen olye de sa m ta prefere dile tout nèt sa se pou moun sa yo ki kwè nan kapasite yo ki kwè kòmsi nan PetronPay nan rèv ke yo te genyen yo ka reyalize l nan PetronPay 1 yo pa gen pwoblèm moun imilye yo 2, yo bay wòlè moun rele sou tèt yo, toutotan yo pa jwenn sa ke y ap chache a, yo pale a moun sa a, moun sa a pa okipe yo, yo tcheke yon lòt moun, yo tcheke yon dezyèm jiskaske yo arive jwenn efektivman menm moun ke rezo yo a mande a pou yo kòmanse bati yon ekip tout bon ansanm avè l. Ok, prezantasyon nou, nou rive nan limit pou n tèmine l la, kounye a la nou pral pase kounye a la nan lòt faz. Ok, kounye a la, e sa yo, chanpyon katon yo a pase sou li, minimòm retran fè nan konpayi sa a, 25 dola, inik mwayen se an bitcoin sèlman. Lendi o vandredi, retrè yo pase, si w fè l samdi, dimanch l ap tonbe lendi maten bonè bonè. Règleman ki gen nan andedan konpayi a, ebyen dire kontra yo, yo gen yon limit 300 pou 100. Lè ou manm nan pwogram ou vle kòmsi rive pli lwen nan PetronPay, ou te nan ti baril 249 pa egzanp, ou konnen ou gen pou rive nan baril ebyen 2000 dola a, A chak fwa gon limit de 250 max la ke nèg yo ba nou ekip chanpyon ba nou max la se 250 a 260 e ke Louis Malie menm li toujou ankouraje nou a chak fwa nou gon kantite minimòm ki kapab pèmèt ke nou upgrade nou nou mèt fè sa. Paske mwen menm mwen te kòmanse avèk yon baril 25 nan mwens ke yon mwa mwen te arive nan dènye baril la. Se paske mwen menm mwen te vin dekouvri yon fòmil ebyen kisa l ye depi m te gen kantite a sèlman Ok, m de gen kantite a sèlman, m pat menm konn tann 220 pou san. Piu m waww good. Pase rèv mwen, se te arive o somè, nan arive nan baril kè kontan, nan baril kè poze, nan baril tèt frèt la, se te 2000. Ok, li pat osi fasil konsa pou m te kite tout kòb sa yo. M pat mete kenn anyen nan tèt mwen, mwen te pran opòtinite a pozitivman jiskaske mwen rive nan dènye baril la, se lè sa m kòmanse fè retrè andedan Petron Pay. Se sa k fè ke mwen te bat li nan yon tan rekò, mwen te fè l nan yon mwa, mwen te pran tout grad yo andedan konpayi sa nan mwens ke yon mwa. Ebyen, lè sa a, se konsa sa te pase pou mwen. Ok, prezantasyon sa se tèmine, nou e nou pral rive nan faz kounye a la, ebyen nou pral mande avèk chanpyon nou yo, ebyen ki kantite kesyon ke yo menm yo kapab pran. Si m ap gade chat la la, nou a fè de 330 moun, ekstrèmeman enpòtan, paske jou dimanch yo nou jwenn plis moun, men jodi madi a la, gen anpil moun k al travay, gen anpil moun ki pa gen tan antre nan travay yo, ki pa antre lakay yo bonè. Men, se kanmenm yon bagay ekstraòdinè, nou avèk 330 moun la, felisitasyon, anpil envite, anpil moun ki vin tande pou premye fwa, rele zanmi, fanmi ki te envite w la, kòmanse mande moun sa lyen. Imajine w, ou an 2021, jiskaprezan, Tout bagay ale trè byen, mwen sof ke mwen menm kote m ya la, yo pral mete, yo pral mete kapital la la, mwen menm ki Santiago de Chile, yo pral, yo gentan anonse, yo pral mete tout rejyon metwopolitèn nan nèt an kwalentena oubyen an karantèn ke yo pral mete. Ok, anpil nan nou la pral pèdi djòb nou la ankò spesyalman pou nou menm ki Chili la. Mwen gen, mwen yo, yo anonse yo pral mete zòn yo ankò, paske kantite ka kowona toujou la, kantite, e nou tap tande e yè konsa, ka a te ogmante a 3 mil moun ki te afekte avèk maladi a. Maladi a toujou la, bagay yo toujou difisil. Petwon Pay kapab ede nou, ou menm ki pral fè 3 mwa lakay ankò, ki pral fè 2 mwa lakay ankò, ki pral pèdi djòb ou pita konsa, zanmi m, pa pèdi tan, pozisyone w, vin gade sa ki gen nan Petwon Pay. Nou pap friz ou, nou pap fòse w antre, nou ka konseye w vin wè kisa k Petwon Pay la. Chanpyon, back to you, nou pral mande avèk.